Nou aprann ke dlo a lage nan kanal la, e se yon bagay m panse ke tout Ayisyen t ap tann, e sitou peyizan yo ki gen bezwen dlo a pou yo kapab awoze jaden yo, e pou reponn avèk tout aktivite jaden yo. E kòman w resevwa dlo a pa bò isit la? Bon, nou resevwa dlo a, premye jou nou lage a, li pa t gen dlo. Jiska prezan, okontrè tout dlo a pa gen dlo, sa fè jaden yo pa ka mouri jan pou yo mouri yè a, men dlo a lage. Men kèk ti jaden mouye, y ap mouye, gen yon ti ta, bon, n ap travay kanmenm. N ap travay ki jen te ka ye. Ok. Nou di mèsi dyaspora yo ki ede nou fè kanal sa a. Si te pa pèp la, si te pou Leta ayisyen, nou pa t ap gen anyen. Nou di mèsi pèp ayisyen an ki dyaspora yo. Gen kounye a me segonn, y ap fè yon segonn kanal la ankò. Y ap simante la, se ladan m ap travay kounye a. Nap tann li kounye a wi. Apre sa, sa ki pase ankò, mwen kwè y ap fè yon bèl pon la twonplen an, kote pou dyaspora si soti Wanament, li gen nan sou kanal la rive jis kote li bezwen an. Nou di, nou di bagay sa yo, si e pa atò nou pa fè bagay sa yo. Si te pa dyaspora ki mete men avè nou pou fè travay sa yo pa gen.

Yo voye machin, yo voye de ti machin 3 wou pou travay ap fèt. Yo voye yon machin, yon jip pou travay. Nou di dyaspora yo mèsi pou sa yo fè a. Mèsi pou ou menm tou ki vin avè nou la. E tèt dlo a manke dlo. Ok, nou aprann ke dominiken yo mete 3 pon sou tèt dlo a pou ke kanal la li menm li pa resevwa ase dlo ki pou sikile ladanl e peyizan yo vin manke jwenn dlo. E kisa ou ta va konseye an tèt yo?
Tout tèt dlo sa yo abone wi, nou ta renmen pou nou dekoupe yo kote rele Jean Nop. Depi nou dekoupe yo la, bon yo pa gen dlo ankò. Pastè Moïse travay anpil, li travay anpil wi, li pase ou konnen pèp ayisyen kouman yo ye, pèp ayisyen an e yo ta vle se yo ki an tèt, menm si moun ap travay yo toujou ape bay koze, di ayisyen an pa travay, sesi sela, moun nan ki an tèt la ap boule lajan, manti. Se tout moun kap pran la. Gen defwa gen 500 moun ap travay anwo a. Jen te kare fè w ba sa ki gen 2 mil ba w 2 mil dola, 3 mil dola, 4 mil dola. Yo di se boule nèg a boule ajan. Mati nèg ap travay. Ou konnen moun nan, moun nan pa ka rete kwa fè. Li fon ti konnen. Men afè di nèg ap boule lajan, yo pa fè travay yo, yo ap travay ben. Se pèp ayisyen an ki mal. Ok.
Nèg ap travay, y ape di nèg yo pa travay, se si se la, pou la jan manti. Nèg yo ap travay bè. Si Marc gate la fè, mwen depi nan koumanse man ap travay. La verite m la. Mwen ba yo. Gen la gen 500 moun k ap travay. Gen 300, gen 400. Tou pa tou, ap travay. Ape yo di, yo di nèg yo se boule, boule la jan manti. Nèg yo ap travay.
Lè ou pale nou de travay la ou pale de konstriksyon kanal lan? Wi. A ou se yon bòs nan konstriksyon kanal lan? Bon, m pa bòs, se mennèv m ye, m ap bay siman, m ap bay bagay, m ap bay wòch, se sa n ap fè. Ok, vwala. E kisa ou ta konseye dyaspora yo? Bon, yo kòm yo koumanse gate deja, bon, alò nou wè sa yo ta fè finansman an. Pou lè dekoupe nèg yo anlè. Ok. Se sèl sa pou m ta rive di. Ok, yon mo de remèsiman pou yo paske yo fè anpil efò. Ou m te a di mèsi pou dyaspora yo. Si te pa yo, si te pa yo sa pa ta fèt. Ok. Bon, mwen genyen 72 an la. Depim fèt mpa renmn travay sa. Yo di nou merci. Sa pa rete pou pita pitit bon jan mte a granmoun. Bay mwen mwa wè.
Ok donk mpa konnen kòm gen yon lòt konfrè ansanm avèk nou mpa konnen si w gen kèk mo ou tap ajoute. Mtap renmen sa anpil. E sa fè w te poze kesyon mte di tap pi bon pou mwen.

Konfrè ou kap ede ou, kap tele gete a. Kap pa se kap pase.
Si pati gen sa la, wè pa moun ap pa ou tout ke se djouke nan kanal la ki fèt la. Si pati gen konti medya ak e djaspo a, sa pa tap ka fèt. Dominite tap kanpe an kwa. E tap kanpe an kwa, kote e tap kanpe an kwa. Wap otorite la pi pa a iti. Se pa lòt nan, pwòp Ayisyen ki t ap kanpe. Men mèsi medya yo, mèsi men, m pa di medya, mèsi medya yo, mèsi dyaspora yo tou, epi mèsi Jezi, sa y fèt. Alè, wè konn ap pa gen dlo, tèt a dwa pa gen dlo.
Men si tèt a dwa gen dlo, si yon lapli tonbe la konn ya, Siyon lapi tout fè inèd tan, dezè t ap tonbe la. Ant kadè konsa, sa nou konn gen nan ti ravin tjou, ak e sa Bondye voye pou nou an, ak e medya, ak e dyaspora yo, konbyen tout sa vle nou di? Dènyèman, te gen, dlo a te lage, te gen yon kantite dlo ki te sikile nan kanal la. Kòman nou te resevwa l? Èske te gen yon kantite, donk, jaden yo te resevwa? E lè dwa te lage a, se yon bagay tankou nèg yo te vin fè yon bagay o non de Pastè Moyiz ak lòt otorite. Yo te vin fè yon bagay. Ti dwa te bloke a, dwa yo te bloke te gen yon kanal yo te voye nan pwen ki desann nan pwen yo. Men tèlman peyizan nou te pantan pou di ki te tankou lè yo wè y ap plante di y ap pèdi, yo vin fè yon lòt bagay ankò. Otorite yo responsab kanal yo fon bay yo pran ti dlo sa yo lage yo desann anba men jiskensy pa w gon dlo ki pozitif sa fè sa fè nou e sa fè nou pa gen tè mouyi la kè kè tout bagay pa mache men jiskensy e pa poudi kòm di yon bagay ki pa poudi se dominiken ki bay pwoblèm la mwen yon bagay m pa wè m pap di sa a dominiken ki bay pwoblèm si sa dominiken fè a M ta epou pre kisa ou fè la. Wè pandan kounye a gen premye paysè nan kon fontyè a la. Koman yon 80 talè fè. Gade isit o. Nòv! Yon 80 talè tè. Si sa Dominikèn yo fè a te bon pou yo, fòk yo mòd yo ta moule deja. Men sa pa solèy. E si lapli tonbe kounye a la. Gala dominiken sa yo yap pi mal. Li pap bon pou yo menm. Pask tout negatif a dwa se pou nou pou ayisyen ye. E reskonsablite yo fè yon bagay tou. Pask pa gen anyen kap fèt nan kanal anwa la. Masak. Pou misye pa gen kontak ak dyaspora ak lègra. E pi ba la nou panse ke dominiken gen diri ke yo plante la. Tou. Men yo komanse aye pandan masak li menm li bloke. Koman sa ye pou yo? Bon mwen pou bò kote pam. Yo fouye pi e pa de pi yo fouye. Yo fouye pi yap mouye jaden yo mete pano solè yap mouye jaden yo. Ah ok ok.
Men se pou masak. Se pou masak e pa fasil. E pa fasil.
Ok. Jan nèg jan travay la fèt mesye. Jan travay la fèt la. Si pa gen anpil dlo gwo dlo ki vini. Dominiken pa ladan nou ki ladan. Senyè te kay, chante a la fèt la, nenpòt jou ki ka vini. Sa se, w ap pale m de konstriksyon kanal la. Wi, nenpòt jou ki ka vini nan teritwa nou tou. Ok.
Wi, sitou aktyèlman la, pa gen kantite dlo nan masak. E m panse ke ti dlo ki vini an dirèkteman se nan kanal la li franchi. E pa se pa gen dlo, tande sa, pa se rivyè ou pa gen dlo menm. Gen ti degout dlo k ap prale, men kouman. Lanm nan minm dlo nan sab. Kote gen basen ka tonbe a dwa fè ti kou men se rivyè pa gen dlo menm preske. Ok pa gen pwoblèm. Pa gen kote ki gen bay ki di ki displone ki fè pa ka mache. Men la gen yon la gen yon la gen yon gwo dlo ki vini. Nou gen dlo pou 1 an 2 an. Pale de gwo dlo. Wi.
Depi gen gwo dlo. Nenpòt ti dlo nenpòt dlo konsa. Non depi dlo a vini nèg yo fè rès avk dlo. Non yo fè yap pase yon ti bay la. Wi. Kèm fin pase wi.

Nan nan djaki ok.
M kwè la rele. Ah ok ok. Ah ok pa gen pwoblèm. Donk e nou nou remèsye ou paske e ou te bay disponiblite ou pou ki ou te fè ti pale ansanm avèk nou. Ebyen Kilti Lakay remèsye ou dabò.